Express HT Guys se yon plezi pou ke nou antre lakay ou jodi a pou yon nouvèl epizòd e jodi a la nou pral pale de yon sijè ki ekstrèmeman enteresan e nou konnen e nou pa pou kò nou e avan menm ke nou pale avèk Nicolas E banm di nou mèsi pou sipò ke nou pote tout o lan de podkas sa. An fèt depi lè ke nou kòmanse jiska jounen jodi an, nou toujou ba nou sipò nou, ke se swa avèk like, jèm, pataj. E nou remèsye nou pou sa e nap toujou di nou ke nap toujou kontinye sou menm lanse a. E pou nou toujou ba ou nouvèl epizòd kote ke nap gen anpil bagay ki ekstrèmman enteresan pou nou pale epi pou nou toujou kontinye avèk podcast sa. E nou konnen ke mwen pa pou kò mwen sou plato a, mwen avèk Kola. E Kola men kòman ou ye men, tout bon anfòm? Bon, e n ap kenbe, n ap lite, malgre van ze mare, n ap kenbe solid. Donk se yon plèzi pou nou la, kòm dabitid, e nou rejwenn ou la nan nouvèl videyo sa. Nou pral pale de yon sijè ki pral sipè enteresan, menm lè ke sa pa ta ka konsène w pèsonèlman menm panse ke l ap ka konsène yon fanmi w oubyen yon zanmi w. Ebyen Carl, san pli tade, ann antre nan manman koze a. Ebyen definitivman, n ap antre nan sijè a. E jodi a la nou pral pale de mache. Nou konnen mache gen yon enpòtans kapital nan peyi nou, peyi Dayiti, kote ke Pou nou al achte ke se swa rad nap met sou nou, tenis, whatever sa nou bezwen, manje, fò ke nou ale nan mache yon fason pou ke nou kapab jwenn sa ke nou ap chèche. Enben nou pral gade mache sou diferan aspè, sa ke nou te viv, anfèt sa ke nou ap viv, eksperyans ke nou fè avèk mache an jeneral, e bon e ki eksperyans men ou gen ou gen avèk mache? Oubyen ki definisyon ou te kab bay men e an di pou mache men? Ki sa w panse de sa k rele mach a menm? Ki sa w konprann de li? Mwen, mach, definisyon l ap vrèman senp wi. Se yon kote w al ravitaye. W al e, ya, w al fè ravitayman. E, pa egzanp, si w an karans de pwovizyon, w al apwovizyone tèt ou swa nan nouriti oubyen nan, bon, pa sèlman, bon, m di nouriti la se fondamantal la. Men apre sa, gen anpil lòt rezon ki ka fè w al nan mache, tankou pou w al achte rad pou met sou ou, pou w al achte pwodui kosmetik oubyen pe enpòt, ou konprann? Men m panse ke nouriti la se youn nan premye pilye ki fè ke mache li menm li egziste. Sa ke m te ka ajoute konsènan mache ankò, ann Ayiti e. Trè souvan, lè yon moun ap pale de mache, se swa wè mache epi wè sipèmache. E men an Ayiti nou pa ka twò manyen pwen sipèmache a paske sipèmache se liks li ye.
Nan Ayiti, bon wi. Lè w di sipèmache. Kan menm, wè wè, li li li gon li gon li gon aspè likse. Vwala. Whatever mean an Ayiti. E li on ti, bon m di on moun ki nan klas, m pa di nan klas mwayèn nan non men klas ki pi ba klas mwayèn nan, ou ta poze. An lamas, lamas, depi w nan depi w nan pi ba klas mwayèn nan se lamas, ou pa ka bon pa ka. Ou ta poze anpil, pa egzanp si w ta bezwen fè ravitayman se nan on sipèmache ou ta ale.
Ou konprann? Egzakteman. Donk se sa k fè ke an n di mache an swa li jwe on gwo wòl lakay on pakèt Ayisyen. Yeah. E sitou nou konnen bouch ti pèp nou an bon anpil. Ha, e pa jwèt non men. Se ta di ke, e yo pral dèyè zèl kodenn nan, yo pral dèyè pwason. Poul lan. Yo pral dèyè poul la, se nan mache a pou yo ale. Exactement. Ou konprann? Donk, m panse ke mache se yon bagay. ki enpòtan lan lavi chak grenn Ayisyen. L ap difisil pou ou ta di yon Ayisyen bon yon mache pou l pa pou l pa ta di w men ki mache m konnen. Pa egzanp, mache Kwadeboukè a, se yon gwo bon m pa konnen ki jan l ye pou le moman. Se te yon gwo mache ke m konnen ke l te ye. Moun te konn kite santrevil la, bon m p ap di santrevil, bon moun te konn kite zòn metwopolitèn nan pou al fè mache Kwadeboukè. Lòt mache ankò m konn tande pale de li ki vrèman, ki gen yon pòte ki enòm, mache Dabòn. M pa konn si w konn tande pale de mache sa a. Dabòn, nan ki zòn, nan ki zòn li ye? Men se Leyogàn ke li ye. Non, o, m pa fè tout, m pa rive jiske la mouche. Vwala, men ou pa, ou pa yon moun pwovens. Non, non, non. Ou pa danse kole avèk pwovens. M pa, kòman w fè konn sa menm? E pa, e pa, Pa danse kole a pwovens. Sa ki pase. Mezanmi, si m pral kòmanse rakonte. E, anfen, m gen yon brèf eksperyans avèk pwovens. M sonje ke mwen al an pwovens. E, se te Okap, Okap Ayisyen. Se te nan lanmò yon gran, yon gran, yon gran, yon gran, gran papa m. Pè a son àm.
E, mèsi. E, apò de sa, men m pa, m pa vrèman te konn al nan pwovens. Ou konnen ke, monchè, lè ke yo te, anm, piti, sa ki te konn pase se ke, kòman m te ka esplike sa menm? Anfèt, se yon bagay m te toujou mande menm. Sa li ye? Lè m te piti, se yon bagay m te toujou vle fè. Pa egzanp, m te konn gen zanmi m, chak vakans, ou konnen, depi gran vakans, tout timoun toujou ale an pwovens, ale kay paran, ale kay fanmi yo, whatever, se, an di Jeremi, oubyen Gonayiv, oubyen Okap Ayisyen. Èl di gen anpil ki te konn okay pa egzanp ki te konn ale epi ap pataje eksperyans ke yo te fè menn an di nan zòn an pwofesyal sa yo men malerezman menn pat janm gen chans sa menn mwen pa konn poukisa men se yon bagay mte toujou vle fè e but apart de sa menn se yon regrè menn kem gen kanmenm paske m pa baw manti menn ti brèf jou ke mwen te fè okap la monchè mte fon bann mte fè ti eksperyans mache nan vil la mwen rankontre nouvo moun Ou konprann, langaj yo diferan, se yon plezi men pouki wap pale avèk moun Okap yo menn, e sensèman but malerezman menn m pat vrèman gen chans pou m di w viv viv viv pwovens avèk ensekirite a tou nou kapab vin di sa pandan ke gen pwoblèm pou ale anfèt pou fè nan zòn pou kapab rive nan sid tou sa ou konprann, sa enpe difisil, depi gen posibilite mwen panse ke e nap fè tout sa ki an mezi menn pouki nou. ale menm pou n al vizite kèk vil pwovensyal paske menn sa se nan peyi nou li ye ou konprann se kilti nou li ye fòk ke nou viv li kanmenm. Monchè pandan w ap pale la m ap tande w avèk yon tristès m ap tande w avèk anpil tristès poukisa paske ou pa gen sa yo rele kilti pwovensyal la mwen m twouve ke pwovens tout ayisyen ta dwe konn li te mèt pou pi piti youn oubyen de pwovens lè m di pwovens lan youn fwa ke w kite lwès la Li kapab di ke ou nan pwovens. Ya, definisyon. Menm lwès la tou li gen pwovens pa l. Wi. Ou konprann? Pa egzanp, Leyogan se yon pwovens nan lwès. Ou dakò? Ou pa dakò? Bon, an avanse.
An avanse. E m panse ke li ta vrèman nesesè e enpòtan pou kèlkeswa Ayisyen li a pou ta konnen pi piti yon pwovens paske gen yon pakèt mèvèy natirèl, gen yon pakèt fon, flò, E ou pap jwenn yo lan kapital la. Non. Vi pwovensyal la mwen menm. Se nan tout peyi. Se yon vi ke mwen menm.
E si m tap gen pou m chwazi yon kote pou m viv, li pa tap lòt kote ke pwovens. Paske mwen men klima, paske ou santi. Ekzat, ou fon sèl avèk nati lan. Ekzat, ou respire biyo, ou manje biyo, ou konpwen. Donk mwen menm pwovens lan, se tout se kil fo. Ok, bon m santi ke nap enpe ekate de sujè. Ya, an nou tounen.
Let's get back to business.
Ya, pou n.
Eseye resantre kote ke n te ye a, nou t ap pale de mache. Exactement. Bon, si ke nou t ap mete yon definisyon trè senp, nou t ap di se yon espas, se yon espas de rankontre antre vandè e achtè. Definitivman se sa. E bon, si ke n ap pale de mache men, nou konnen nan Pòtoprens lan, an di nan lwès la, Gen de mache men ki ki repite. Ezi de pwal nan mache sa ou. An di ou nou poko pwal nan manje. Paske ou gen tan konnen ke an di nan lwes sa. Tout mache ou, tout gen bagay e yo vann pou manje. Ki sa se bannan, yanm. Ou konpwen? So nou pa pwal vreman fon etalaj de tout sa ki ou gen an tem de pwodwi. Men si ke nou pwale nan rad. An di rad, tenis. Bon, dayou nou gen tan nan desanm. Ki ve di ou. An di ke. Tout jèn gason oubyen jèn fi. Sètadi lan epizòd sa a, n ap manyen kesyon rad la. Jisteman.
N ap rete nan epizòd rad la. N a kite manje a pou yon lòt epizòd.
Ya, m panse sa. M panse sa. Monchè, jan m di w la menn, dayè nou deja an desanm, ou gentan konnen ke gen anpil ti jèn gason, ti jèn e jèn fanm ki pral fè ti mache yo menn. Se nan mache sa yo prale. An di ke pou y al achte rad menn. Men, ban m An fèt, ou fè tout Lavour, Pòtoprens, right? Ya, jisteman.
So, banm ki kote men ou te konn ale? An di n ap pran peryòd fèt la. An di, an di nou nan Noël, right? E. N ap pran peryòd fèt la. Ki kote ou te konn ale men pou ou al fè ti, an di ti shopping nou men? Si w ap pale de kesyon rad, e an Ayiti, sitou nan departeman Lwès la, monchè, gen yon pakèt gwo non ki rete de lejand. Ki rete de lejand, e ke m panse ke pandan m pral di yo la anpil Ayisyen ka sonje yo. E premyèman, n ap salye Gerit. Gerit merite yon salitasyon e onorifik. M pa konn si w kwè w konn sa Gerit la.

Ou desann nan Gerit.
La ou jwenn tout. Kè w ap kontan kanmenm. Kè w ap kontan kanmenm. Ok. Aprè Gerit, e gon lòt towo ankò wi. Te gon, te gon bò stad tou papa. Tale, tale, bon kite m avanse. Ha, ok. Gon lòt towo ankò. Pase m wap manyen anba. Men towo sa, non, an kòmanse anba apre sa pou n monte anwo. Ok, ma wè w la, ma wè w la.
E apre sa te gen yon lòt towo ki te rele Topolino. Topolino?
Non m pa. Oh mon Dye!
Pa fè, bon Dye, men sa ki. Ou fè m santi m.
Men sa ki pase.
Ou fè m santi m mal.
Men sa ki pase. Men sa ki pase. Ou fè m pa konn, ou pa konn Gerit, ou pa konn Topolino. Finalman ou pa t konn anyen de Ayiti ou menm. Tande, tande, tande. Ou fèt, m konn tande non Gerit lan. Men se sèlman m pa di m konn kote, m pa di m konn kote ki li sitye.
Mwen menm, sa k fè m te konn frekante anba lavil se paske m te gen matant mwen ki te machann. ki te komèsant anba la vil. Donk pafwa m konn bezwen al al debouse matant mwen. M desann fè kòmsi m pase wè matant. M konn pase wè Tati. E pi lè m prale Tati di, a neve m kenbe sa nan men w. Donk sa te vin fè ke e lè m ale m te konn al fè lè sa. Ayiti te bon, m kapab di Pòtoprens te bon. Ou imajine ou mal kote la, epi mal mache nan tout kò mache a. Se nan al mache m te vin kon mache Digicel te fè a, ki te mache Hyppolite, m antre nan mache sa. Se lè m rive nan mache sa m pral wè tankou Baye Vodou. On mache ki, on pati nan mache a menm ki fèt spesyalman pou moun. Ekzakteman. Bay vodou yaya. Ekzakteman. Mwen kwè menm Petyonvil tou menm. Gen mache Petyonvil yo gen sa tou ya. Ekzakteman. Se la m ta pral konn bagay sa. E a lepòk, avan mache sa te brile, mwen kwè l te vin brile, l te vin kraze. Lè Digicel te apèn fè mache sa, wou, mache a te reyonant. Mache a te klere, mache a te bèl. Ok. Wou, menm wifi te gen.

Li di, Mwen m al nan mache ki pi pre m. Nan mache ki m konn ale ki pi lwen m te kapab di se Taba. Apaw de sa. Non n ap vin sou misye. Poko poko di gran choz. N ap vin sou li. Apre sa, men sa ki vin pase. N ap vin sou li. Lè mwen lè mwen al nan inivèsite, m te konn ale bò stad. Ou konprann? Ou ap gaye bagay.
Ou ap gaye bagay la. Ou ap gaye bagay la. Ou konprann? Gen de bagay m te konn ale men desann sou pay. Anfen, m konn tande non. Sou pay Gerit, Topolino a non.

son lòt moun answit, answit e answit. Sa vle di gen anpil jimo, jimèl nan lari an. Egzakteman. Lè yo di w, e sa k fè wè moun nan sa, e, e Topolino k sou ou, pa vin ouvè kò w. Pa vin ouvè kò w e Topolino k sou ou. Gon jan yo te konn gon, gon ekspresyon vilgè ke yo te konn bay pou yo te kapab rabese moun ki mete rad Topolino se ou mete inifòm pèp.

Pòtay, Pòtay Leyogàn. Pòtay Leyogàn, ya. Vwala. Ya, Pòtay Leyogàn.
Pòtay Leyogàn, vwala. Ya, m te konn, m te konn al de la. Se sa se non fa la. Ya. Ya, ya te gen anpil, te gen anpil rad la vrèman, anpil moun te konn al distrè yo la. E moun Kafou yo te konn renmen desann la anpil. Ok. E apre sa, si n ap pale lòt kote, nou ka di.

Anba pon an. Brother la a gon linye. Monchè, Kafou a pon an m pap twò mete l poukisa se paske se moun ki vin pran daso ki vin vann la. Kafou a pon an pat vrèman yon mache. Kafou a pon an vin yon mache se A pati de ki ane kafou a pon an vin tounen vrèman yon mache? Èske se pa Depi 2018.
Ya, depi sou Mateli m kwè wi menn. Depi sou Mateli m kwè kafou a pon an gen plim k ap vann anba. M sonje m achte yon tenis menn, yon tenis, pran yon Balenciaga. An fèt, m pran nan 2 Balenciaga. Mezanmi, fò m pataje istwa sa avèk pèp la. Ou bezwen l achte Balenciaga.
E ka w fè pou w al achte Balenciaga? Men sa ki pase brother. Ou konnen w nan peryòd fèt. Lè w nan peryòd fèt, tèt ou cho. Ou konprann? Epi tou, m ap chèche Balenciaga menn. Se yon tenis menn m renmen anpil. Epi tou, lè sa li te, li te, li te an vòg. Bon bagay epi tou men ma chèche baleine saga epi tou m desann kafou aupò lèm desann kafou aupò m jwenn yon machann. Fòk ou di ki modèl, ou ka confuse moun yo lè w di baleine saga paske tèlman gen baleine saga gen designer gen.
Bro sa m te jwenn nan m pa konn nan ki kategori m te ka mete sa sa li make baleine saga sa ki bèl la li make baleine saga.

Sensèman, pou pou m sensè avè w, m konnen li pa t orijinal la, men pa le fè ke m wè m bezwen Balenciaga, m bezwen pase swa mwen fèt rive, m pran l kanmenm. Monchè ou fè erè, ou pa ka bezwen tenis se Kafou pou w ale. Monchè, men sa Got dè got kote pou men sa ki pase, se, mwen pale. Got dè got kote pou moun achte tenis, li pa lòt ke mache Tabar. Ou fin pale. Sa se si santral mache tenis Ou fin pa pale. menm. Men men sa ki pase, ou konn ou konn wè lè lè kèw cho, Mhm. ou ba yo di lè ap rive sou, Yeah. ou pou ka jwenn sa w bezwen an, sa w jwenn ou pran men, ou pase ou pran. Men taba, mon chè m gon m fè yon bèl eksperyans avèk taba men. Oh, anpil moun fè bèl eksperyans avèk Pil moun taba. fè bèl. E bon bon poze w kesyon. Mhm. Si w bezwen bon bon bagay la, like bon pwodwi, Ki lè ke pou desann nan mache taba? Monchè, m pa t yon twò ekspè nan mache taba. Son, mwen pou m, pou m byen di w mache taba se yon zanmi m ki te mennen m la, yon zanmi m ki rele Anderson. De mèm. M ap salye Anderson sou trak sa. De mèm. Son, son zanmi. Sa k pase? E zanmi mennen zanmi.
Egzakteman. Se konsa l ye.
Anderson rete nan zòn nan, l debake avèk yon, yon Adidas serye nan pye l. Adidas la dezòd! Kounye a tèt tout nèg cho. Tout nèg bezwen adidas. Yo bezwen, non, yo pa bezwen, e pa pou di adidas non, yo bezwen jwenn bagay ki gen nen nan figi li. Ok, ok. Tankou ba lò kanpon kote, yo gade ou, ou konprann sa mwen di la. Ou konn, an fèt, ou konnen tenis. Ya, definitivman mwen chè. Sa tenis te reprezante.
Li toujou reprezante, nou pa bay tèt manti. Ekzakteman, ekzakteman. Mwen anfèt, tenis, lontan tenis te gen plis enpak. Kounye a li vrèman fasil pou moun jwenn bon quality sneakers nenpòt, m pap di nenpòt kote men li pi fasil pou moun jwenn bon quality sneakers. Men lontan li te vrèman difisil.
Non men, fasilite a pa yon pwoblèm non, li ka toujou fasil men kounye a la se sa. Ok, m pa gen pwoblèm ansanm avè w. Yeah, lè Anderson parèt nan zòn nan ansanm avèk Adidas la, m raple m se te yon Adidas Superstar. M pa konn si w te konn. Oh, lè sa Adidas, bon m pa konn nan ki epòk. Epòk 2016-2017.
Yeah, sa se.
Prime nan. Prime nan se lè sa bro, Adidas Superstar la mennen menn. Exactement. Li debake avèk yon Adidas Superstar bò lakay la epi tèt tout nèg cho ap di, kote w jwenn Adidas sa bagay? Te gen yon blan e or.
Humm? Te gen yon blan e or. Tankou yon blan. Yeah yeah, m wè sa w ap di a.
Mh. Sa te move. Epi Anderson pa vle di anken nèg ki kote, men misye te pi patnè m. Ok. Epi li di yo, m pral moutre w kote plug la ye, bagay sa. Li di fè kòm ou. E sa w ap fè, w ap leve samdi byen bonè, n ap debake nan plug la. Vreman vre. Misye vin leve m nan kabòn mwen, epi m gentan bay yon mou may, m di se nan kou m prale, e pwofesè ap vin de trè to, bagay sa yo. Vreman vre, m bon sou yo, nou plonje. Epi lè ke nou rive Taba, ooh, ou santi ou emèveye paske se kòmsi ou rive nan peyi tenis lan menm. Paske ou wè tout kalite tenis, tout mak, tout bagay, tout sesi, tout sela. Sa se anndan machin wap pale?
Anndan machin. An, sa map di ou, se deyò pa gen, pa vreman gen bagay sa, se plis rad pepe. Non, anndan Taba, kote yo vann tenis yo menm, exactement. Nòmalman m ta ale pou m te achte yon, anm. Yon Adidas, menm jan avèk Anderson. E men lè m rive anndan m tèlman wè tenis, m vin chanje ide otomatikman. M raple m sa m depanse te yon Converse e paske Converse se youn nan tenis chouchou. Se youn nan tenis ki gon plas nan kè m ki serye. E m raple m ke m te pran yon Converse Epi, bon depi la lekòl lage, lò yon tout ti ekonomi m se desann taban san anvel al boule. Men gen yon lè espesifik, wè sou bezwen pou yon bon tenis, m pa konn si toujou gen taban sa. Men lontan, sou bezwen yon bon tenis taban, fwa ale zòn 5, 6 zè. Pase se lè sa, yo ouvri tout, wè mwen. Se lè sa ou ouvri tout Ou gon tèm yo konn di wi, e lè sa biznisman vin achte. Ah bon, egzateman.
Tout moun ou wè ki Petyonvil yo, gwo revandè Petyonvil yo se la. E biznisman yo rele yo. Egzateman, se la ke yo vin dèyè e yo vann yo a ti pri. Lè konsa ou pa chans sèlman. Non, pa di sa.
Kiyès ou di ki vann a ti pri a? Tabac, yo vann li, oh brother, yo vann li a ti pri. Yo achte li a yon bon pri e pi yo menm yo ale vann li tèt nèg. Definitivman, yo achte li an gwo. Sa fè brother, lè m te konn desann, m te konn desann a 5 è, 6 è m achte nenpòt 3 teyis. Tankou m ale avèk yon patnè m, nou ka al achte, an di, pa douzèn. Tankou nou chak achte yon 6, oubyen nou chak achte 3, 3. Ou konprann? La nou peye l nan yon ti kal kòb, yo panse se vann nou pral vann, men non, se te e pou nou li ye. Men ou pa gen, ou pa sanble biznisman, e konprann fè yo pran ou, ou pa ka konfonn avèk yon. Ou pa konn. Ou pa konn, ou konprann? Bon bref. So se sa, sa vle di fò, lontan, lontan men, fò te jwe entèlijan men, pou te ka jwenn bagay yo a ti pri, yo jwenn bon kalite. Ya, yo toujou di sa, pou jwenn, vwèman lè pou wal de. En fèt, vrèman lè pou al dèyè yon bagay taba, se sitou tenis, se granm maten, epi le samdi sitou. Ya, ya, ya, le samdi. Samdi sitou.
Donk, apre sa, ki mache ki gen ankò? Bon, konye an fon moute Petyonvil. Ah, Petyonvil, mouche, bon. Petyonvil son danje li etou, e. Atansyon. Petyonvil gen yon kote rele. Nou manke pale de 32. E kòmsi m santi n ap. Ap rush. Sote.
N ap rush. M santi n ap sote, n ap boule etap yo. 32. Menm pou 32, sa m ap di nan mache 32, mwen pa t vrèman tankou lè moun achte, Bab vreman t konn al dèyè tenis. Wèl sou mesye bon jeans. Enben 32 se pa pou tenis vwala.
Se jeans mayo. Bon jeans men. Bon mayo. Bèl mayo bèl chemiz.
Ooh 32.
Egzakteman. Sa pa pa gen deba sou sa. M panse ke anpil nèg ki ki apèn jwenn yon ti anplwa swa la bank ou byen yon bwat leta. Se youn nan kote primè ke nèg la ale. Lal fè shopping. En fait, lè ke krab la kòmanse gra, ou apwè nèg la al swal lal non shop. Te gen yon shop sou, en fait te gen plizyè succursal. Men li te fè pale de li anpil. Li te konn abiye yon pakèt atis. Richard Store. Oh, eske se pa store, en fait, kèt, mwen pa wè jesè non. Li te Petionville, apwè sa mwen kwè. Jean Rigolo te konn pase nan emisyon li a. Exactement.

Ok, ok, mwen Bon, se- konnen mwen mwen ki zon an Exact, son, Yeah. son rue ki um, kwe avon pran li se John Fi, Mhm. m kwe li nan zone sa. Après ça, te gen yon Pétionville encore, on Ok. recherche sur Pétionville. Mhm. Lè ke nèg la komanse krab la komanse Yeah, gra, krab la komanse anfèt, gra, ap nèg ap pale fè ti epòk kòb. kote moun te konn ap fonksyone Ayiti. Yeah. E kote lè w ofri li pa yon pwoblèm pou nèg la swa li sible ou kòm kwa ou vin tounen yon yon pwa Yeah. pou nèg la al fè kòm ansanm avè ou. Bon, Mhm. anfèt tout moun wè sa m vle di a. Mhm. Donk, m panse ke anpil moun te lè ke yo poko fin set finansyèman. Ya se dè maten de. E vwala. Dè maten de wap jwenn bon bon jeans. High quality. Apre n fin kite 32, oubyen n fin kite delma, ba delma. E konya m panse ke se petyonvil. Ya petyonvil.
Non petyonvil lan sa sa li menm repite. An di pou ni ke se sa ni mayo oubyen jeans avèk tenis. Gon mans pou n al nan simityè, dèyè simityè. Gon ti mache, gen simisè la li, mwen kwa ki okou vil konya, mhm. men pa deyèl. Mhm. Gon ti mache ou antre la dan. Mache telele?
Non, ne pa telele li. Yo li yon mache de simisè. Depi mwen mwen di, an bal de simisè, ah, mwen gita konen ya, se nan mache sa li ale direktyman. Ah, e la, bon, de te yon bon rad. Bon rad, M sonje men, depi m pral lekòl, soulye m, depi m pral, anfen depi m bezwen achte soulye, se la m ale, depi m pral lekòl. Ok. Anfen lè lekòl pa louvri, pou m pi spesifik nan sa m ap di an, lè lekòl pa louvri, se la, m al nan mache sa, m ap jwenn bon, bon soulye, bon tenis, non, yo vann bagay, bagay serye. Ok. Dèyè simitè, ou pa, ou pa t fè eksperyans sa avèk dèyè simitè? Monchè, plis kote m te konn ale nan Petyonvil, kyèt, m pa konn non, non an trè byen. Koloni?
Èske se koloni? M ap di w ki bò. A, pa, moun ki pa. Lè ke ou rive nan, nan. Nan kafou a. Lè w fin kite 95 ou gon kafou w jwenn.
Ok. Epi w fè konsa. La l debouche w nan yon mache kote yo vann anpil rad bagay sa yo. Ah. Se. Ok mwen kote. Sa e telele. Se Telele. zòn te- m kwè sa e zòn telele. wi. Mezanmi, Mezanmi, m pa m pa vle di nenpòte kwa non. Men map pale de Petyonvil la la anlè nèt. Nan Petyonvil anlè nèt. Oh ok. Ou pa ou pa konn lakoloni?
Non, non. Oh, gade Ayisyen. Ou pa Ayisyen? Ou pa konn al koloni? Oh, koloni se la ki repite, mwen chè, pou pèpè menm. Pèpè? Ah, bòdè, sou bezwen bon pèpè. Ah, medam yo, gap pil medam bòdè wè kap byen vire deyò, kap ki fre. Mwen de kote achte l. Koloni msou pran sa. Non la vre bòdè, koloni se la, pil medam, gason tou, Alase rad gen nèg ki alase tankou gwo jeans bèl jeans men tankou yo laj bay fèmen yo pou yo nòmalman e ya menn gen koloni gen dèyè simityè anpil bèl kote ki yo vann rad menn by the way m gon ti anekdòt menm pou m bay avèk avèk youn nan mache petyonvil yo m sonje yon lè papa menn e sou menm kesyon Balenciaga sa se yon te esprime m anpil menn. E jiska mentnan brother, a tout ou wè ke li pa popilè, men son tenis brother si m jwenn pou m achte l m ap reachte l ankò, sensèman. Ki pale de sa gars, eske sa ki gen Chosèt la. fòm chosèt ok? Exactement.
Brother, m pa m pa konnen pou ki sa men. Pou ki sa ou renmen tenis sa? M gon lanmou pou tenis sa men, son bagay ki I don't know men m pa ka, m pa ka eksplike l men. Kèt, enben gou, fò, fò, fò met gou an kesyon wi. Non. Ou konnen le gou, gen gou, Men se sa k fè m di se pa mwen k al jije l, men fò w mete l nan kesyon an. Non, m pa oblije mete l nan kesyon, se sa m renmen brother. Èske si w renmen, se tankou yon nèg ki ou renmen Converse, byen ke m renmen Converse tou. Non, Converse son bagay li mondyal bro. Tout moun renmen Converse. Ah men brother, m pa, se sa k pase, m pa renmen lè yon bagay twò komen, lè twòp moun renmen yo. Non men se pa, se pa. Mwen renmen lè bagay la rare. Mondy, Converse se pa komen l vin komen ankò. Converse vin tounen yon, yon signature. Of course, men bòdè Balenciaga li pa yon sinati. Tankou e pa tout mwen ki renmen stil la, se sa fè mwen renmen mwen menm. Mwen renmen rarete a. Sa se mwen menm. Bon, bref. Ay, depi twòp moun renmen yon bagay, m pa renmen l. Bref, bref. Ya, mwen chè sa ki pase, se ke, an fèt, lekòl ta pral ouvè lòt semèn. Epi sa ki pase, M di, a papa, m bezwen yon nouvo tenis. Mwen chè yo banm kòb mal achte tenis. Kounye a, bonè, lèm rive, me, ya, anfèt, a lèm moute a, mwen moute e nan yon lè ki trè tardiv. Mwen chè lèm moute, e pi tou, men, mal, mal, mal cheke tenis. Men tou sa k nan tèt mwen, bonè, son balèn sa gay pou m achte, pou m al lekòl. Monchè, lè sa li, li, bon fè nwa, li gentan fè nwa, setè, uitè, li gentan fè nwa. Epi m ap mache, m avèk m gen yon frè m, m ap mache m ap chèche tenis, m ap chèche tenis. Nan chèche konsa, epi tou men, m fin tonbe sou machann. Monchè l fè nwa, m pa vrèman wè. Men sof ke mwen wè fòm, mwen wè fòm tenis lan. M gentan wè fòm chosèt la, m di, a, sa son balèn sa, guy! Etou men, m ale kot machann nan, m fè pri. A konbyen sa vann, m sezi m te al bay, m si, m di w pa bay li pou tan, anfen m pa pral bay pri w la, m si w pa bay li pou tan, li di, non m pa bay li, m pa bay li. Aprè sa ou konnen, machann an jeneral se konsa yo ye. Yo menm si yo pa ba w bagay la, lè w vire do, Exactement. yo rele w, a kliyan nan, sa w fè m la, w pa fè m vann, ou konprann? Epi tou min m ale menm, m fè esprè m vire do m, lè m vire do m m ale m te avèk frè m nan, epi tou misye rele m, misye di, sa w fè la menm, vin pran bagay la non menm. Kounye a li te kòmanse Li te kòmanse ap fè fè lapui. Epi tou m ale vre men m pran te san nan men misye men. M just mezire l. Nan tèt mwen brother se yon Balenciaga m achte. M kontan! Monchè m nan lari, m nan machin, m kontan! M achte Balenciaga. Brother lè m rive, lè m rive brother, mwen jwenn suspens lan. Lè m rive brother.

Ou konprann? Men sa tris, sa tris. Non, se ekstrèmman tris men. Mwen m fè eksperyans. Mèsi anpil men. M konnen w ap gad, m konnen w ap gad podcast sa, m konnen w ap gad epizòd sa. Mèsi anpil. Monchè, si se pou moun k ap bay moun kou an Ayiti, a nèg yo mechan anpil. E nèg yo mechan. M gen yon frè m ki achte yon yon tenis, se te yon Nike retro. Yon retro 1. E hay yo, sa ki... Ok.
E pi,
mwen chè misye achte retro a, se kòm si ou santi, misye tèlman kontan, ou kapab di ke la vi ou von lòt pòt pou misye. Nan nivo misye kontan. E vwèman vwe misye, misye achte retro a, l poko vle mete l paske l ap kite l pou yon evènman. Yon okazyon spesyal. Yon okazyon spesyal. Ok. E Pa mande ke men si si te san li an vòg se li ki popilè a lepòk. Oh chanpyon. Ou konprann so yeah. Epi lè ke misye pral pran retro a poul mete, monchè m pa konn kijan nèg yo fè bagay sa bro. Nèg yo e kòmsi wap gad bagay la ou pa wè kot defo a ye. Yeah. Misye annik mete.
Men li gen defo.
Misye annik met retro a. Uh-huh. Retro kraze nan pye misye, ou konn tande tenis, tenis lan konn kraze. Yeah yeah yeah, di fò m. Tenis lan kraze nan pye misye. Epi Li pat mezire l avan ke li te Non men kisa nèg yo ba ou l se kòmsi se yon tenis nèg yo se kòmsi se yon tenis nèg yo refè Men nèg la tèlman pran san l nèg sa ki refè tenis la se yon atis paske li mete tenis lan egzakteman vizyèlman w ap gade egzakteman e kòmsi se tenis faktori a voye ba ou a egzakteman Men w annik mete l nan pye w se lè sa w pral rann ou kont ke tenis lan te panche tenis lan te pete tenis lan te chire tenis lan pat bon ditou

A 5 heures 25 misye kite pwogram nan paske Li pa li pa vle moun al.
Te swa ka poko poko. Non, tenis ap fè misye, tenis ap sòti pou l fè misye wont anndan.
Non, gen nèg gen nèg ki mechan men. Gen nèg ki mechan. Nèg yo mechan anpil.
Ou nèg kap ven fake Jordan. E m pral bon yon an kèk epòk oubyen kèk peryòd nan ane a kote ke machann rad toujou kontan e Poukisa? Paske toujou gen bèl lavant nan peryòd sa yo. Gen peryòd kominyon. Ya. Gen peryòd egzamen, peryòd gradyasyon. Se valanten.
Bon, pa tò sou. Pa vreman.
An di desanm. Bon la ou gntan rive nan pik lan, pale de desanm. Ya, men desanm lan se e papa. Non, desanm lan se ya. Pa gen pare paske tout paran make sure ke y al achte nouvo vètman. Ya nouvo vètman pou timoun yo.
Pou pitit yo. Non, desanm lan toujou gen, se la vèy, yo chè tou. Egzakteman. Se peryòd fèt.
E pa sèlman paran, menm ti menaj. O, ya, egzat. E se youn nan epòk tou kote e. Amoureux amoureuse yo pral bay lòt bil pou yo mennen yo al fè shopping. Fè shopping ni a achte rad, vètman, sandal, tenis, ou konprann?
Exactement.
Te gen yon gwo store nan sou Delma ki te rele Delma 2000. M pa konnen. Oh, Delma 2000 men, se yon icône li te ye men. Exactement. Bon m pa kwè ke Delma 2000 still egziste. Li egziste.
An fèt nan fason ke li te ye lontan, lè w pale de Delma 2000,

Pranm sa menn bagay sa tris menn. Pa gon mòl an Ayiti non. Bagay sa tris menn lè wap reflechi.
E se sa se sa ki montre ke peyi a pa vrèman avanse menn. Paske menn yo nan tout peyi nan tout peyi menn menm si se yon sèl. Mezanmi. Pi piti menn sipoze gon mòl. M kwè gon nèg ki tap bay istwa menn. Swa se te yon atis etranje ki te vini an Ayiti Epi tou li te di pou l mennen li yon nan yon mòl. Exactement. Epi tou sa ou te ou te sonje bagay sa? Exactement, yo oblije mennen li Sendomeng pou ke li vin achte nan yon mòl. Sa tris menn, sa tris. Yon mòl son bagay ki ki fondamental pou ta gen yon peyi. Paske nenpòt jan sa y ap gen moun k ap ka achte nan mòl la kanmenm. Exact, oh.
Ou konprann? E Ayisyen brother se sa Ayisyen ou mèt tande ou mèt tande ap pale Ayisyen mal ou Ayisyen Ayisyen renmen kraze brize men Ayisyen renmen sa k bon menn Ayisyen renmen sa k bon brother Yon fwa ke brother yon fwa ke ou fè yon bagay ki bon wap wè gen anpil moun menn ki ap ankouraje w menn gade anpil an di restoran ki ouvri jounen jodi a la. Anpil moun ki ap fè anpil efò menn, k ap ouvè biznis, ap ouvè restoran ki tankou ki gen figi, ki gen nen nan figi yo, fason yo di l lan. W ap wè gen anpil Ayisyen brother ki ale, ki al achte, ki fè vlog, epi ki ap poste. Pou ki sa? Men se yon sòt de marketing pou yo di kèt, nou gen bèl kote, ou konprann? Èn di pou yo vann peyi an yon lòt fason menn. Ekzakteman, se tankou chanje naratif ke nou gen sou peyi an. Nou gen sou peyi an. E sepandan pandan m ap di mòl la, mòl pa yon big deal non bro. E sepandan. Nou pa gon mòn an Ayiti menn.
Non sa sa triste menn wap reflechi menn sa triste sa triste et. Te gon te gon etranje ki te pozem yon kesyon. Mwen menm avèk misye nou renmen pale movie nou renmen pale de movie epi li vin mandem èske gen sinema an Ayiti sa sal de sine li vin mandem èske gen movie theatre an Ayiti.
E pi, m santi, e kòmsi m santi m anvi, m santi m vekse paske l poze m kesyon an. M di, o, m pa konprann ou.
Ou konprann? M raple m te reponn misye vreman lèd poutèt kesyon an l te poze m nan. Men l ap reflechi. Men vle m ap reflechi, vre. Se la reyalite. Se la reyalite. Pa gon sal de sine an Ayiti, tankou on sal de sine ki reponn avèk nòm standar yo. Kote ke ou ka jwenn 3D, 4D, IMAX. Pa gen bagay sa an Ayiti. E lontan, brother, si ou ap koute paran ou te gen yo. Oh! Chanpyon. Te gen yo.
Lè w tande paran w k ap pale w de Rex. Rex Cine. Y ap pale w de Triyonf.
Y ap pale w de Enperyal. Mwen menm, m t al Enperyal yon lè. Papa m te ale nan sinema ansanm avè nou. M t al Enperyal. Lè w antre anndan, w gen yon bèl tapi ata, yon tapi wouj. E Triyonf, men.
Egzakteman. M t ale Triyonf. Fason ke yo, konstriksyon an menm men, se yon bagay ki just ekstraòdinè. Li fèt an vit, tout an vit, men malerezman yo te vin kraze. Non, wap pale se renovasyon an, sa e. Renovasyon an. Ekzaktèman.
Ok, men, mwen antre, mwen antre an dan triyonf, brother, bèl bagay nèt. Ekzaktèman. Men brother, se tout sa ou menm ki fè bote yon peyi. Ok, menm lè. Sa ou patisipe nan bote peyi an tou. Menm lè yon moun nan sektè prive a pata ka fèl, men poukòt sa leta pata ka mete la pou popilasyon an. Ou konprann yon anpiteyat, Yon sal de sine, yon...
Mon chè, e... Nou pa vin politize show a. Bref, bref, bref.
Bon, se ke, bon, mzou, men sa ki va se men, se ke nan pe se, men, pale sou sa ki manke an Haiti, sou sa ki nou pa genyen, men, e, mon chè,
Bon, nou kite, nou kite suje mache a. Ya, a, Sa nap fè la, nou kite suje mache, suje mache a. Eh, mais, la retourner. La retourner dans marché. Bon, bref, e, Ayisyen se youn nan nasyon ki, ki renmen, ki kwè nan sa yo rele elegans. Mhm. E menm lè ke gen anpil nan nou ki enpe neglijan, Men gen anpil ayisyen ki kwè nan sa yo rele klas bro. Exactement. Gen anpil ayisyen ki konn abiye, gen anpil ayisyen ki abiye fen. Poukisa se paske nan kesyon vestimantè nou gen yon melanj de kilti. Nou kopye sou ewopeyen yo anpil, nou kopye sou ameriken yo, nou ke melanje ansanm avèk sa ke nou genyen. Donk vin fè ke nou vin gen yon divèsite nan jan ke nou abiye, nan stil ke nou genyen. Donk anpil ayisyen konn abiye men menm lè ke e jwenn pyès oubyen vètman e ke sa ke yo ta kapab swete genyen yo, menm lè ke se pa yo ke yo jwenn, men kanmenm, yo konn kijan pou yo marye, pou yo melanje,
ti pyès ke yo genyen yo, nou fè avèk.
Si w bezwen wè
kote Ayisyen Fen kote ayisyen bèl se le dimanche lè yo pral legliz. E maryaj.
Lè yo pral nan maryaj, lè yo pral nan gradyasyon, lè yo pral nan kominyon, e lè yo pral nan konferans, lè yo pral nan yon evenman kèlkonk. E monchè map tèl m tèlman m tèlman m tèlman mache avèk sa w di an, poukisa m di w sa se paske èske w konnen menm an Repiblik Dominikèn, atout ke yo konnen men yo konnen w konprann. Anteseden ke nou genyen avèk yo, dan le pase, nou pa vrèman frè, nou pa vrèman zanmi, men sa ki pou nou yo toujou bay li. Brother yo toujou di, Ayisyen, dimanch, sa a brother yo pa negosye sa. Ayisyen toujou fre, toujou fen, lè yo pral legliz le dimanch. Ou kapab toujou wè kòmantè yo brother, sa yo toujou bay, chapo, toujou mete yon chapo. Exactement.
Devan Ayisyen men, konsènan lè dimanch, se pou m di men, yo, Ayisyen yo, non, Ayisyen yo distrè yo men. Ayisyen yo distrè yo. Lè pou yo abiye, y ap abiye. Anfè, e pa tout non. Non, bon.
Non, e pa tout, men lè pou yo abiye, brother, y ap frape men. Y ap frape. Le dimanch men, se pa nego, se maryaj, kominyon, bon. Se sa men, en, m panse ke men, jousa nou fon, nou fon bèl rale sou kesyon manche, e m panse ke nou joun, anfè, Tout sa ke nou pale, m panse ke n ap jwenn anpil bagay ki di, petèt ki gen yon rapò avèk nou menm, kote ke ou te konn al fè mache, oubyen eksperyans ke ou genyen avèk mache oubyen machann an Ayiti. And se la ke nou rive pou nou mete yon fen avèk epizòd sa, e m panse ke. ou te renmen sa ki sot fèt la. E pa bliye kontinye swiv nou sou diferan paj nou yo ki swa se Instagram, TikTok, YouTube e kontinye pataje e abone e epitou kite ti like la pou nou tou sa fè nou anpil plezi e sa ki ban nou ankourajman pou ke nou kapab kontinye e ba nou oubyen vini avèk nouvo epizòd pou an di kominote oubyen odyans Express HT a. Nicolas si gen yon dènye bagay ke ou tap ajoute oubyen pou mete yon fen nan epizòd la se ki sa l tap ye? Se osi senp, se m renmen fanmi an anpil e fanmi an mèsi mèsi du fond du cœur pou jan ke nap avanse ansanm avèk sa nou pote a, pou jan ke nou akeyi sa nou pote a e nap fè nou konnen ke gen bagay ki ki pi fen kap vini donk pa sispann pa dekouraje ansanm avèk eksperyans achte nan yon lòt videyo.
Bye bye tout moun nap wè nou yon lòt epizòd. Bye bye. Ciao.